Bon mwen menm ki yon rock star map gade Bedjine la de m kwaze Bedjine map kraze l e janm wè Bedjine kanpe a la janm wè Bedjine ap vire a la m bann kiyès kap abiye Bedjine m bann kiyès kap abiye Bedjine e janm wè Bedjine kanpe a la de m Bedjine map kraze l janm wè Bedjine ap abiye a la byen bèl byen kanpe bèl talon. M pap mandel kraze li men jan m wè Bedjine ye la depi m jwenn li map kraze l. Kèèt gad yon pawòl mesye. Bedjine trè pwòp wi.
E komsi nou e komsi nou e pwouva usa. Isi a la se sam di flite grenn. E ti manzè nou bèl. Dimanche zen nou bèl nou gen dosye nan men nou. Eeeeeeee Bedjine Nou pa konn anyn de Bedjine Kounya la pou moun kap chòm Bedjine nan li fè gwo bri Kote kote misye ye M pral flite de grenn m pral flite de grenn nou isi a la. Dosye moun kap shopping pou Bedjine la nan moman la li fè gwo pri kounya Bedjine la Bedjine ap benyen lap byen dòmi mwen m si m yon vye Bedjine map kraze l map gade Bedjine la Bedjine gen bon rad sou li moun kap shopping la pou Bedjine nan la m pa konn kiyès si e pa Trik Fab si e pa Trik Fab hahahaa si e pa Trik Fab ki fè yon jan pou yo shopping pou Bedjine la Bedjine nan batay. Bedjine nan batay nan moman la. Bedjine nan batay nan moman la Bedjine komanse pwòp. Bedjine komanse nan batay Bedjine pran dosye sa pou di manzè gen dosye m pap manyen. Ey gen dosye m pap manyen e dosye Bedjine nan euh Bedjine komanse pwòp m di nou sa wi America pa nan jwèt ladann e m di nou sa klè si m jwenn Bedjine map kraze l e Bedjine komanse pwòp e 2400 moun k bèf la. E Bedjine komanse pwòp li k moun kap chòpin pou li a e moun kap achte rad pou li a Bedjine komanse Bedjine komanse janl te sal la li li pa twò bon men Bedjine komanse pwòp. Fòk m di nou sa klè e Bedjine komanse pwòp. E Bedjine koman se pwop. Li te sal anpil lè map gade Bedjine e si problème festival an tande byen la e mwen kap pale e Bedjine koman se pwop e lè nap gade Bedjine nan festival an Ayiti yo dosye bòt la e Bedjine cheri e dosye bòt la an Ayiti fè twò cho. E Bedjine an Ayiti konbyen lè fè twò cho pou wap mete bòt sa wap jwe nan festival Bedjine tande byen dosye w la pou di manzè lè wap gade Bedjine e dosye bòt Bedjine ap mete li pa twò bon. Wi Bedjine komanse trè pwòp la Bedjine clean li gen kraze sou li e nouvèl ki vin jwenn mwen Richard ka vle kraze Bedjine mwen kap pale mesye mpa ta vwe moute e pa bliye Boston Bedjine te fon stil sou Richard Cavé e Richard Cavé repare estil la Richard Cavé kraze Bedjine. Map gade jan Bedjine ap gouye sou Jakave la oh bèl grimo bèl yeux vèt mwen m ta fanm m tap kale ak Jakave bay konn ki defo jak genyen Jakave pa gen bann mwen m ta fanm on bèl grimo konsa byen kanpe je vèt m tap kase ak Richard mwen m ta fanm lèm jwenn on bèl grimo konsa Richard Cavé li ka gen tout defo men Richard Cavé son bèl grimo je vèt m ta jwenn Richard Cavé m kite mele m e palmarès li ye. Gade mwen kap pale mesye. Richard Cavé ou kraze a Richard e palmarès li. Nan anvi w lap di oh m te kraze a Richard Cavé Carimi. Bat Richard fè tout sa l nan biznis la. Lè yon fanm kraze a Richard e palmarès li. Ou gen palmarès nan bouse. Lè yon fanm ou pran Richard Cavé. Tande men sa map di a la. Lè yon fanm ou kreye lap gen chak avèl. E palmarès li ye. Lè Richard tap lè kòm si lè Richard Cavé tap mennen. Bedjine kòkwè te gen nan Ayiti wi. Kounya lè w jwenn Richard Cavé je vèt, bèl grimo. Tande byen sa map di a la. Lè w jwenn Richard Cavé bèl grimo je vèt. Tande sa map di la. Mwen mta fò mtap kral a Richard Cavé paske Richard Cavé son palmarès li ye o wi mte kral a Richard Cavé. Lè w jwenn Richard bèl zye, zye vèt, byen kanpe, wi Richard pa byen kanpe. Gen modèl frechè Richard pa genyen men lè w jwenn Richard Cavé ou kral a son kòm si se gwo pwen nan palmarès ou. Tande byen sa map di a la. M pa nan vre moute. M pa nan vre moute. Lè Bedjine ap gouye sou Richard Cavé konsa, e Richard Cavé kraze. E Richard Cavé ou mèt lèd depi moun nan gou lap kraze w. Sa map di a m konn. E m se grin nèg kap pale la depi moun nan w gou. Depi bounda w gwo Richard kap yap kraze w. Ou met lèd gen 7 peche. Si Richard jwenn Gaby Tande sa map di a la Si Richard jwenn Gaby cho Richard kapab kraze Gaby cho wi Paske Richard ka Gaby lèd men li gon bèl bounda wi Gaby cho e youn nan fanm ki pi lèd Men Gaby gen gwo bounda wi Si Richard kabe jwenn Gaby cho Lap kraze Gaby cho. Gade mizè map di a la. M pa nan voye moute e nap pale reyalite biznis lan. Richard Cavé e grenn nèg ki men fanm gwo bounda. E gwo bounda Bedjine nan la e Richard Cavé kras Bedjine. Kèm mande Bondye m pèdi vi m. Richard Cavé kras Bedjine. Jan m wè Bedjine ap gouye sou Richard Cavé a la, Richard Cavé kras Bedjine. Eman di, si si e manti map bay la, vin demantim. Richard Cavé kraze Bedjine paske modèl gouyad sa mwen wè la e Boston e Bedjine e tap jere gouyad li o l pap gouye lap fè jalouzi kadilak ap fè jalouzi e map gade la yon dènye bal la e janm wè Bedjine

E Bedjine pran Lè m pale voye moute E n ap pale de biznis mizik N ap pale de biznis mizik E Richard Cavé se youn nan nèg ki gifted Youn nèg ki chaje talan E youn nèg ki renmen fanm gwo mounda tou Richard Cavé renmen fanm gwo mounda Mika Jean Paul ouvè bwa kale komèt yo depi ou gen gwo bounda e Richard Caviar fè lou janm wè Bedjine kounya la Bedjine te sal wi bon mwen menm ki yon rock star map gade Bedjine la dem kwaze Bedjine map kwazel e janm wè Bedjine kanpe a la janm wè Bedjine ap vire a la m'en kiyès kap abiye Bedjine. M bann kiyes ka abiye Bedjine e janm wè Bedjine kanpe a la depim fini map kraze janm wè Bedjine ap abiye a la byen bèl byen kanpe bèl talon m pap mandel kraze men janm wè Bedjine ye la depim jwenn li map kraze Bedjine trè pwòp wi e kòmsi nou wè kòmsi nou wè pouvwa usa. Kom jèn ankad sa, misye ap pale anpil oh non Cho sa n pa bwè ladann e grenn cho n ap fè n pa bwè ladann e grenn cho n pa bwè kleren nan fè cho sa nou kabre apre cho e cho sa n ap pale verite jan m ap gade Bedjine la

Cheri fon ti labouyi bannann pou manman ok aprè cho a ok cheri mèsi anpil bby. Ok aprè aprè oranj yo nan bon ti labouyi m pa gen kyes ki la isi sam di vin te grenn men je nap gade je nap gade richa caviar la. Bèt fin pase. Kounye a la w pran vye kadilak. Vye kadilak tèt anba. Pa gen yon bon rad sou li. Bon kounye a la èske kadilak ka veye Bedjine? Konprann byen sa m pral di a la. M pa rayi, m pa rayi Bedjine, m pa rayi kadilak. Men lè w gade vye kadilak vye abitan pa janm gen yon bon rad sou li. Kounye a Richard Cavé bèl grimo, bèl zye vèt. Mwen menm kounye a la mwen m ta fanm ap kale a Richard Cavé. Bon kout tande byen sa map di la mwen m ta fanm Richard cavé bèl zye vèt depi carimi vèvi lap mennen koulè m ta jwenn m ta jwenn Richard cavé m pap kraze ajan mwen Richard cavé kraze bedjine ou si e manti map bay la vin demanti m e 2700 moun kanpe flat Richard cavé kraze bedjine. Tande sa wap di a mesye. Mwen m pa ta voye moute sou okenn nèg isi a la. M pa ta voye moute sou ekip, m pa ta voye moute sou klass, m pa ta voye moute sou disip, m pa ta voye sou okenn djaz. E jan nap gade a la, Richard Cavé kraze Bedjine. E Kadilak tou fè gwo jalouzi pandan Bedjine pap touche gwo kòb. Se Kadilak ki siye Bedjine. Sa si n pat konnen, m pa di n sa. Se kadilak e bedjine anba kadilak si bedjine jwe pou nepal 8 mil dola kadilak pral jwenn 2 mil dola nèg kap pale mesye lèzòm pral di kotem si jwenn dosye sa yo lèzòm pral di kotem jwenn dosye sa yo e kadilak Bedjine, se K-dilak la ki Bedjine. Pandan K-dilak deklare mande 15 mil dola, e Bedjine K-dilak la mande 15 mil dola nan moman nan. Si w pa gen 15 mil dola, ou pa ka fè Bedjine K-dilak. E la wi, e la vre wi misye ap di sa l pa konnen. Ranje bounda nou. Cho sa a, nou pa bwè kleren nan cho sa a. Nou ka nou ka bwè kleren aprè cho sa a. Bann ti chyen sal k ap pale, bann moun santi, bann moun sal. E cho sa a cho dvèy syèl la. M pa djòlè. Gen nèg ki di m djòlè. Si m t ap fè djòlè, m t ap vin 40 mil dola Rolex, 18 mil dola bleng bleng, 20 mil dola zanno, 15 mil dola linèt. Hahahahaha! Ok, e rapid rapid, e n ap kenbe la.

Mwen ap voye moute zen nan do zen nan. E gon dosye yè m tap manyen lè m tap jwe mizik e la nan te sou dosye sa yo. E nou gen dosye Gracia Delva Gazman Koulè e Gracia Delva ka jwenn nan geto m nan Bristou misye fè vil lap site non m. Gracia ou wè mou lach anpil ou masisi ou lach. Lè w pran Gracia Delva kap jwenn nan Bristou pandan m pa byen avè w wap site Jimmy Danje. Gracia Delva misye goumen masisi. Koman nèg ki chèf ou lach. Pou al jwe nan ghetto m pap se pandan m pa byen avèw ou vòlè kòb mwen oh Jimmy danje m pa byen ak Gracia Delva. M pa byen avèk Gracia Delva. E Gracia Delva son ti chyen son ti mas yon ti vòlè. M pa byen avèk Gracia Delva e pou Gracia Delva rantre anndan ghetto m. Pou se nou m ki fè l soti. E la moun respekte m. E gras a Dèlva e mwen k fè w soti. E m t ap fè manje w isi. E m t ap fè manje w nan Briz tou. Wap di Oryèl Cho. Se Oryèl Cho ki sove gras a Dèlva nan Briz tou. Pou mouton nèg sa yo masisi yo mechan. Lè w konnen ki moun gras a Dèlva e kal jwenn nan Briz tou. Mwen m konnen e 18 novembre pandan tout moun ap relem rocksa kisa m fè boule m di non pa fè sa m kwè ki moun kap relem ki dim rocksa kisa m fè boule mass konpa m di non pa boule mass konpa kite ti gracia delva manzè ka banm presyon kite misye jwe epi kite misye ale gracia e mwen ki te kite w ale nan bristo si m te vin fè w mechanste pandan w tap la fè boule kote wap jwe la. Tande mesye, bay pwoblèm a nèg la. Mesye m di nou sa klè mesye, pa manyen Rockstar, pa manyen Djimi Danje. M se nèg Bristou, m se nèg Peguivil, m se nèg Vilaj de Dye, m se nèg tout kote yo. Pa atake Djimi. Lè m ap gade Gracia Delva k ap jwe, k ap di Oryes! Nèg yo voye masisi yo ye. Nèg yo pwouvem yo lach. Lè w jwe nan geto a, fò w mete w kòm granmoun. E m garanti sa. Anpil nèg rele m di, Rock Star, m pral kraze pwogram nan, m tande bagay gran chantè konsa. Tande byen sa m pral di a la. Anpil nèg ap rele m Rock Star, èske m mèt kraze Mass Konpa? M di nèg yo nou pa fè Gracia Delva sa. E Gracia Delva ki nou pa respekte moun, mwen m renmen misye. Kite misye jwe. E grès e Delva ou te jwe nan Bristou e grès avè m e grès a Jimmy Danje. Nèg yo rele pou yo imilye w pou yo bat ou nan Bristou. M di mesye kite grès a Delva jwe. E mwen ki fè sa grès a. E pa djòl non grès a. Grès a pa djòlè m ap fè non. E mwen ki te kite w jwe nan Bristou. M pa t ap fè djòlè. M kite grès a Delva jwe nan Bristou. M te ka fè maltrete misye nan Bristol, kraze machin misye nan Bristol. Lè m gade m wè se yon ti vagabon ki pa respekte kouraj moun, m di kite Gracia li al jwe nan Bristol. Gracia kote w te al jwe nan Bristol a e mwen kite w jwe. Kòman w ta pede site non m san rete, ou bay respè a, m pa gen anyen avè w. Ou pa respekte moun ki renmen w. Ou pa respekte moun ki travay pou ou. Ou son ti vòlè menm te ka fè imilye grase lè madan Bristol. Madan fè djòl. Bristol e lakay mwen. E la m grandi. Nèg yo relem pou yo dim bro kisa kisa wap fè. Bloke maske ou pa m di non pa fè sa. Pa imilye grasa delva. Kite misye jwe. Kite misye al lakay li. Pandan ou menm ou tap imilye m. Pandan menm Gracia Delva ou tap imilye m pandan m kite w jwe nan Bristol Bristol lakay mwen Bristol geto m e la m te konn jwe boul e la depi m ale m toujou nan Bristol e m te ka fè bat ou e m te ka fè kraze machin ou nan Bristol lè moun ap rele m Rock sa kisa m fè kraze ou byen kisa m fè m di non kite misye jwe m pa la avè w pèsonèl men lè m wè w gen foli frekan. Nèg kap baw sekirite yo la m ka fè boule yo peguivil wi m pa fè sa m pa fè sa m baw chans men afè bagay gen foli frekan gras a Dev la respekte Jimmy Danje li se pitit geto a e lap rete pitit geto a. M pa fè fè gwo koze avè w, m pa fè imilye w e mwen pa vle, men m te ka fè imilye w. Ou pa rete sa? Ou gen foli frekan? Ou gen foli bandi ou pa bandi? Mwen m fè vi m nan geto a. M fè vi m ap goumen ak geto a. M fè vi m se pitit sòyèt nan geto a. M pa gen foli. M pa menm k pral fè baton nan geto a. M di kite gras a Dèlma ale, kite Maskoba jwe. Ok, nou se Djimi Danje. 8 17 lè ap mache rapid e 2700 moun kanpe flat yon samdi. e 2700 moun e kanpe flat e gen dosye la nou pral manyen e gen dosye e fòn manyen e gen dosye fòn rebalanse yo tankou moun ki tap goumen yè nou tap pale de Gracia Delva nou tap pale de Gazman Couleur nèg sa yo pa fè pepinye nou ka di Gracia fè pepinye ou gen Baby Joe e gon respè e Gracia pa bay Baby Joe. Gon jan Bebe Joe ap vann anndan djaz la men ann ba misye respè misye fè video pou Bebe Joe ann bay Gracia respè nan pale de Gazzman Couleur e Gazzman Couleur e se nèg ki gen pi bèl chan nan biz la e Gracia Delva bay Bebe Joe respè e wè misye la pwen Gazzman Couleur e nèg sa yo pa gen mennen pou yo anndan biznis la. La se manti map bay vin demanti m. Mwen vle konnen kiyès ki kraze Bedjine, kiyès ki pa kraze Bedjine, men nan pale de biznis serye. Bon, gen nèg ki di manti, wap bay manti. Mwen gen lè m bay manti, men m di nou sa klè. Si m te vle fè Gracia Delva mechanste nan geto a, m te ka fè l mechanste nan geto a. Men son ti vagabon gen vole frekan ki pa konn kisa lap fè. Lè w atake Jimmy Danje ou atake geto a. Lè w atake Jimmy Danje ou atake geto a. 2600 moun kanpe flat. E grenn cho kap fèt la a yon samdi gen 2600 moun kanpe flat. M'pata vle moute sou okenn nèg. M'pata vle moute sou okenn nèg. Menm se grenn nèg la m'pa bezwen Haiti Pou m fè bat ou. Depi m wè mechanste m ap fè bat ou. Egrè sè Dèlva anndan geto a m pa fè bat misye se yon nèg ki m respekte. Lè mwen k ap pale mesye. Lè di m fè ha ha ha. Lè mwen k ap pale mesye. Anndan Bristou, Bristou se lakay mwen. M grandi nan Bristou. M se nèg ki grandi Petyvil, men m fè vi m nan Bristou m ap jwe boul.